Alo alo, sa kap fèt tout ayisyen yo, sa kap fèt? Mesye map di nou bagay, ki jan nou panse ke Ayiti ka chanje? Sak pase prezidan Jovenel la, se li menm ki pase m tou. Map di nou bagay, gon ti gwoup Ayisyen mwen tout kote mwen m toujou ap defann ayisyen parèy mwen e m se yon nèg m renmen ayisyen anpil New Jersey, New York, Brooklyn, Sen Domeng m toujou ap defann ayisyen parèy mwen Lancaster gen yon ti gwoup ayisyen nèg yo djembe ladann nèg sa yo ap goumen a polis nan lari, yo pa respekte polis, tout kote yo rive se pwoblèm. Lò m resi kontra a misye, m ap pale ak ti mesye, m di ke m pa vle w ap batay nan lari, m ap pran w m ap antrene w, m ap fè w vin yon boksè. M bat, m bat, m bat, m pran misye m antrene l, m mennen l nan yon dojo kout bal, Baristan. Lè m mennen l nan dojo a, m ap antrene l, m ap antrene l. Men, disiplin li pa si tèlman bon, disiplin li pa bon menm. Si tèlman y ap bay pwoblèm, Barry mete l deyò nan dojo a. Pouki ke jan l ap fonksyone, Barry mete l deyò nan dojo a. Lè Barry mete l deyò nan dojo a, m di, bon, misye pral nan lari ankò, l pap bon pou li, m ap kontinye.

Gaby balon ba Dichat, li tonbe. M di ok map di yon bagay. Map re antrene w ankò, tounen w tounen wap wè, wap lage nèg yo atè. M antrene misye. Tounen l tounen, yo mete l a Gaby, lage Gaby atè. Yo mete l yon lòt patnè, yo lage l atè. Koulye a yo mete yon pwofesyonèl avè l. M di pwofesyonèl la, gen kou l paka itilize Pouki kel gen yon esperyans pwofesyonèl, misye poko gen esperyans pwofesyonèl, gen kou w pa ka ba li. Lò misye moute sou ring li ap bay Djem de seri de kou tout bon kote, bo bo bo. Koulye la, m di misye ou pa gen dwa pou w ap fè sa. Mwen a misye fache m moute, m mete gan a misye. M bay misye yon kou bò zòrèy, te gen pou li t al batay, zo machwè l debloke. M batay misye. Misye al pran zam nan valiz li pou l tire m pou misye. M kanpe. M di misye si w vle tire m ou mèt tire m. M defann Ayisyen parèy mwen an. Lò m retounen nan demen avè Djenm. Koulye la, antrenè yo di m konsa, o m pap ka antrene Djenm ankò, m ka la kòm asistans. M di Djenm kisa k pase? O ou pap ka antrene m ankò, ou ka la kon asistans. Li trayi m. M defann li, koulè l trayi m, kòmsi mwen m paka antrene l ankò, y al pran zam pou yo tchouye m pou misye, apre sa li trayi m, sa nèg sa yo, menm nèg ki te fè kò pou yo te destwi l la, pou l pa ta ka kontinye boksè pou yo te ba li seri de kou, sa nèg sa yo ale, mwen l voye m sou kote. Te gen kiben la, te gen dominiken la. te gen potoriken la, te gen yon pakèt lòt nasyon la, moun yo met men nan bouch, moun yo sezi. Moun yo sezi pou ki ke yo pa janm wè yon bagay konsa. Gen dominiken ki di konsa ke si m pa konn ayisyen e tradisyonèl, si m pa konn ayisyen se te ap trayi moun ayisyen pa gen, se pa yon nasyon ou ka gen konfyans y ap trayi ou. Mwen menm, a tout sa, m di bon, piga misye pa konn sa lap fè, sa l fè a, li ka pa konn sa l fè a, m kontinye ap antrene l, li rele m, lè li pral kouri, m al kouri avè l, m antrene l, men m pa antrene, m pa al nan dojo a, m tou kite dojo a, m pa al ankò. Misye konnen Potorike yo fè dizon pou batay avè m. Misye rele m. Granm maten. Vè 8 è di maten, li rele m. Li di m, o mwen nou m pral fè gan, m pral fè gan koulye a, m bezwen pou al gade m, mwen menm ki pral fè gan. Si m se manti, Bondye demanti m, si m se manti e pou misye demanti m. E gen yon pakèt nèg la nan dojo l la ki konnen misye yon trayizon li. Misye di m konsa ke vin gade l ka pral fè gan. ka pral fè gan avè lòt boksè. Kouy a m leve m met rad sou mwen, se yon ayisyen misye ye, e se mwen k koumanse antrene l, se mwen k retire misye nan lari a, m leve m al gad misye. Lò m rive, se dizon ga potorike yo ki pral batay avè m, ki pral fè kòk pou batay avè m, y bezwen m al jwenn potorike yo, li fè m ale. Lò m rive lòt bò a, M jwenn potoriken yo ki fè kò, diskisyon mele, nèg yo ap mele, m di wi, se mwen ki mennen misye nan yon dojo nou an, nou pat gen dwa pou nou pran misye nan men l. Men fot la se misye ki trayi m, e pa moun dojo yo, se pou ki moun dojo yo, se travay yo fè yo pran misye, misye asepte l trayi m. Misye trayi m, menm mouri m te ka mouri. Li konn potorike yo fè dizon pou batay avè m, li rele m li fè m pot tèt mwen ale. Lò m rive a, m reziyen m jan l pase l pase. Lò m kanpe m kanpe, potoriken yo vin call down. Mwen m leve m al lakay mwen. Sa rete tout sa tout sa toujou. Chak tout sa toujou lò misye gen batay y ap rele m pou m antrene l, nou mache nou kouri vin lakay mwen men m toujou ap swiv Pou m konn ki sa ki nan lide misye, m di piga misye panse se yon makak m ye, m di non. M di te m gade m wè li nan lide misye. Lò misye rive kòmsi rive nan yon lè, misye pase pwofesyonèl, misye pwofesyonèl. M ap gade toujou, misye pa janm di m anyen. Panm gwo pwoblèm ki pase nan dojo a, dojo a vin kraze. Lò dojo a kraze a, Misye rele m pou m antrene l. Lè misye rele m pou m antrene l, m di misye m ap di yon bagay. M pa gen pwoblèm, men m kote banm 5 pousan, men m kote banm 10 pousan, men m bezwen pou si yon papye, chak ou batay konbe pousan m ap gen. Misye di non monchè, m pa bezwen peye w pou sa, m pa bezwen siyen okenn papye, ou jès antrene m. W ap vin antrene m, w ap tou antrene potoriken yo tou. Fò w antrene ti mesye yo tou. Misye fin itilize m, i bezwen fè potoriken yo itilize m tou. I bezwen fè dojo potoriken yo, dojo kote li a itilize m tou, pou m fè boksè yo bon pou li. Kounye a la, li di m rele Wil. M rele Wil. M di Wil pou m antrene misye, fò l siyen yon papye. Yo di m non. Misye fin fè tout sa l ap fè m nan, li vle ke pou l fè lòt moun yo itilize m tou. Kilè se yon Ayisyen m pran nan lari, k ap batay a polis, ki nan prizon tout tan, ki pa respekte moun, m regrèt tire nèg yo nan lari koulye a la a. Se yo menm k ap fè lavi m enposib. Se yo menk ta vle lanmò pou mwen. Se yo menk pa vle wè m. Pou m di nou konsa ke pwoblèm Ayisyen genyen la nan yo menm nan. Pwoblèm nan soti nan san yo depi nan tit natal. Se poutèt sa ke sa misye fè m nan se menm bagay sa k pase Prezidan Jovenel. Li gayisyen parèy yo konfyans, se yo menm k fè l mouri. Misye fè m pot tèt mwen ale pou yo ta touye m. Misye trayi m. M retire l nan lari a, m retire l nan sa mwen te nan lari a pou genyen nèg yo de jòk yo t ap jòk, fimen klenten, fè tenten, batay a polis, al nan prizon, lage, se sa yo t ap fè nan lari a, m chanje lavi yo. Apre sa se mwen yo pa vle. Se mwen yo pa renmen. E poutèt sa m di nou sa ke non Ayisyen an, ou mèt fè byen pou Ayisyen, Se pa byen wap jwenn. Se sak fè Ayiti ke Ayiti pap janm ranje. Ayisyen pa renmen Ayisyen. Misye te ka fèm mouri. Li fèm pot tèt mwen ale poum ta mouri. M pran misye nan lari. M pran nèg yo nan lari k ap batay avè polis. M fè misye vin boksè. Apre sa misye trayi m. Tout dojo Lenkastè konn sa, polis konn sa, tout moun konn sa. Men antouka, piga nou konnen pwoblèm Ayiti ap chanje. Ou konn sa k fè l p ap chanje? Ayisyen pa renmen Ayisyen. Ayisyen pa vle wè Ayisyen. Si Ayisyen te renmen Ayisyen, peyi Ayiti te ka chanje. Men Ayisyen pa renmen Ayisyen. Ou mèt fè byen pou Ayisyen. Byen an, se mal li ye. Se Ayisyen k goumen plis nan konpayi, nan travay yo tazini. W ap mete yon Ayisyen travay nan konpayi a, se li menm ki pral fè bòs la revoke w. Ou te mèt te fè byen pou fè pou ayisyen an, se li menm ki pral fèw, ki pral kòz ou menm mou lanmò li pral mande pou ou, se li menm ki pral dèyè maltrete ou, se li menm kap pral fè mwayen pou retire ou nan sa kote ou ye a. Toutan nou pa gon motalite pou nou vin ranje, pou nou renmen nou youn a lòt, Ayiti pap janm ranje. Men pran nan kou a. Papa a te di m misye pa bon m pa t pou antrene l. Sè a di m misye t ap trayi m. Ti frè a di m misye ap trayi m. Manman l di l ap trayi m. Men mwen menm m pa panse nan sa men li k panse m retire misye nan lari a m prepare misye pou li vin yon boksè pwofesyonèl. M pa t panse misye t ap fè m tout bagay sa yo. An tou ka tout ayisyen yo, nou konnen ki jan sitiyasyon an ye. Mwen menm sa fè m mal anpil, kòm ayisyen. Pou ki m te ka mouri. E misye kontinye ap trayi m. M te ka pèdi lavi m. Ok, nou tout se ayisyen, m pap sispann renmen nou, men m fon alanti deryè. M fò alanti. Pouki m vin pa kapab ankò. Ayisyen fè m twòp mal. M renmen Ayisyen wi. Men Ayisyen fè m twòp bagay. Anpil bagay Ayisyen fè m. Men pou yo menm, yo toujou panse m pa gen konesans pou m wè sa y ap fè m nan. Mwen m se yon moun, wòd ap fè m mal la, m rete m kouche dousman, m di shit. Pi yo panse sòt m sòt, yo panse egare m egare. M toujou ap panse pou m toujou bay moun nan chans pou li gen yon chanjman nan li menm. M toujou bay moun nan chans pou l chanje. Mwen dwe chita lakay mwen la m pa konn anyen, yo di Onobè, men tèl bagay, men tèl bagay. Ape manti, m pa konn anyen nan sa y ap pale a non. Yo chache mwayen pou yo mete m ladan l. Pou yo balanse m ladan l. Tout tan se konsa. Se sou sa djenmbe ladan l fè m nan ki fè m retire kò m sou tout Ayisyen nèt. M ret sou kote, m toujou renmen Ayisyen, m toujou renmen peyi m. Men m di tout Ayisyen pran prekosyon. Depi w ap tiye tèt ou pou Ayisyen parèy ou ka pèdi lavi w. Pou ki Ayisyen pa renmen Ayisyen? Ni fanm Ayisyen, ni gason Ayisyen. Ou pa bezwen fè byen pou yo pou konnen ke byen an ou fè pou yo a y ap di ou te fè yon byen pou yo, pa vre? Koulye a la yo pa p, ti mesye sa yo, ni manman yo, ni papa yo pa p janm di se mwen ki retire yo nan lari a. Yo pap janm di se mwen ki sove pitit yo ki fè pitit yo pa al nan prizon pou lavi. Yo pap janm di se mwen ki sove pitit yo ki fè yo pa mouri nan lari a. Yo pap di sa. Ni legliz pap di sa. Yon pyès pap di sa. Pa gen youn k ap di sa. Men polis Lancaster konn sa, dojo Lancaster konn sa, an plizyè ameriken konnen se mwen ki retire nèg sa yo nan lari. Men yo men yo pap janm rive yon kote pou yo di e mwen ki retire yo nan lari non. Ni manman yo pap di sa non. Ni papa yo pap di sa, ni sè yo pap di sa. Pa lakòz ke Ayisyen pa gen akonesans. Ayisyen ou pa bezwen fè byen pou li, pou l konnen ou te fè yon byen pou li. Se mal la y ap di ou te fè l, men l pap di ou te fè yon byen pou li. M di tout pèp Ayisyen, si nou konnen se byen n ap fè pou Ayisyen pou Ayiti chanje, Ayiti pap chanje. Pa gen chanjman. Pa gen chanjman pou Ayisyen. Se Bondye sèl ki ka chanje Ayisyen. Men m toujou renmen nou Ayisyen. Bondye beni nou.